Se fè poezi. An nou vanse Richie, menm si m te kòmanse bon m ap retounen paske n ap fè yon bagay trè senp, trè koul, ok, trè klè, pedagoji anfantin. Richie bò kote pa li, menm jan ak Dener, li se yon powèt klasik anpi modèn. Li rime, vèsifye, kreye figi estil, fè jwèt mo, kreye mo, jwe sou sans, sou son, fè imajoloji. Nou jwenn sajès popilè anndan ekriti misye, tankou pwovèb yo, dayè li kreye tou, m pral moutre nou yo pi devan, ekspresyon popilè yo. Atis la sibi enfliyans reyalite lavi l moun lavi l kou andeyò, dyaspora tou, paske Ritchie konnen l gen rap la tou, e li gen anglè a tou lakay li pafwa. Gen kèk kote vodou prezan lakay li. Sa vle di. ki trete gen kèk kote vodou prezan lakay li. Se yon atis ki lib nan fè chwa tematik li. Bon, se youn nan nèg ou te kapab di ki pi lib. Li menm, li prèske touche tout fòm sijè, Richie. Li se yon atis libèten, paske nan konpozisyon w ap jwenn li genyen libèten. Libètinaj la, kote libètinaj la w ap jwenn li lakay li. Sa vle di ki trete seksyalite nan ekriti li. Ou ka wè l ap pale de sèks. Nou ka montre sa pi devan. Tèks Richie yo evokatif, menm jan gen kèk tèks Dener tou ki evokatif, sa vle di ki pa menm jan, ki, kontrèman a tèks Aly ki pa mande yon konpreyansyon lineyè, fò sòti nan enonsyasyon lineyè a, oubyen nan eksplikasyon lineyè a pou al twouve sans ki kache dèyè pawòl li di a, dèyè travay li pwopoze w la. Sa vle di, lè n di evokatif, sa vle di li kapab gen plizyè sans oubyen s on tèks pil sans. M te kapab menm di se tankou se manyòk anmè. Sa vle di gen plizyè fason pou manje, pou graje manyòk anmè. Enben gen plizyè fason pou apresye travay konpozitè sa yo rele Ritchie. Yon tèks, pafwa, wala, pafwa yon tèks an li menm konn yon alegori oubyen yon metafò, nan sans li fèmen konpreyansyon tèks la oubyen li fèmen l ak yon vè ki evoke yon imaj. Pafwa se tout chanson an, se tout tèks la ki, ki, ki, ki ekri nan yon langaj metaforik, pafwa s on, s on stròf, pafwa s on vè ki fèt epi ki fèmen l, ki fèmen. lide libètinaj k ap sikile a, oubyen pafwa se yon vè tou ki mande pou ou al chache kisa misye anvi di la. Oubyen pafwa se yon vè ki pote kòd, kòd oubyen ki pote kle pou ouvri tèks la. Richie marye pawòl lari ak pawòl lekòl pou l anbeli tèks li. Misye trete lanmou, filozofi sou lavi menm jan avèk Dener tou, reyalite kotidyen, imou, politik, elatriye. Tout sa nou t ap di yo la a se te teyori, ann al nan pratik la. N ap kòmanse avèk yon tèks ki rele Pou manman ki te fèt nan Zenglen. Misye kòmanse li di. Une étoile de midi, un soleil de minuit. Son imaj literè. Nou wè li? Konsa m santi m depi manman m mouri. Li te ale Miami pou l al chache lavi. Bon, al chache lavi, ou te ka, bon, son kliche. Depi l rive, se redi l ap redi, maladi lanati, sibitman li mouri. N apral jwenn aliterasyon sa a la. I-i-i-i. Ok li Ann ale Yn etwal de midi I Yn solèy de minwi Son I a toujou la Minwi Konsa m santi m I Depi I Manman m mouri I Li I te ale Miyami m I I pou l al chache lavi I. Depil, i, rive, ri, se redi, di, lap redi, di, maladi, di, lanati, i, sibit, man, si, bit, man, li mouri. M te kapab di son, son, son stròf ki konstwi an i nèt. Non sèlman ki rime, men ki, tout anndan vè yo, se aliterasyon k ap kreye. Se son i w ap tande. Paske, se de bagay. Se genyen. Gen sa yo rele konsonans, se aliterasyon. Donk, se sa, se sa, w ap wè li rime, epi men son i a toujou prezan. Lè m di aliterasyon, se vre bon m te kapab di, bon moun ki pale franse ap di non se pa, se pa, se pa de mo feminen. Men se son, m plis jwe sou, sou son i a, sou son vwayèl la. Ok, sou son, ok. Sou son vwayèl la epi bon se mizik map chache pou nou pou m ka fè nou wè toujou ok se konprann e se sa lap jwe sou tout sa yo an nou an nou an nou an nou vanse toujou gon mizik ki rele klike sou li sou album ret nan li nou jounen m poko kòmanse Tout tan m pa konn kijan w leve kijan nwit ou pase Klike Nou wè rim nan toujou prezan Epi bon gon sòt de romantism k ap degaje Jounen m poko kòmanse Sa a fè m sonje kèk powèm ki parèt trè klè men ki trè ki trè koulan epi ki trè sedwizan On nèg tankou Sitokavi Jounen m poko kòmanse. Sa vle di li menm li gon jounen. Li gon jounen. Tout sa yo se imaj k ap kreye. Se imajoloji k ap fèt. M te kapab menm pran tèks dyaspora. Dyaspora li menm kote l kòmanse avèk avèk yon pwovèb, Lavi a se yon flanm nan yon lanp plen gaz. Siw pa boule gason konnen w pase raz istwa yon dyaspora k antre nap jwenn rim nap jwenn sajès popilè nap jwenn filozofi nap jwenn nap jwenn tout lakay MJ keseswa te pran 5 kontinan li menm son tèks li menm ki an blòk ki imaje paske gen anpil moun ki tap chante 5 kontinan ki pat janm konprann sa kap di nan 5 kontinan gen menm gen gwo entèlektyèl gwo atis ki tap chante l ki pat janm konprann li. Ok se konnya a la a gen moun k ap eseye konprann sa k ap di nan senk kontinan. Sa vle di se yon tèks ki èmetik, sa vle di ki fèmen. E eleman Richie pran pou l konstwi travay la, ou te kapab di men eleman sa yo pa gen pyès rapò. Poutan si yo gen rapò. Lè yo vin nan èvweda, nan yon lojik ontolojik, nan yon demach ontolojik, yo tout vin gen rapò anndan èvweda a. Donk lè sa a. èv la vin pran yon dimansyon te kapab rele etewokosmik. Se vre, eleman yo diferan, men lè yo vin nan èv la, lè yo vin nan konpozisyon an, yo fon sèl pou l bay konpozisyon an pwòp sans li. Se vre, gè Iran-Irak, Malorin, pa t fèt nan zòn sa yo, nan Loseyani, men l konn pou ki sa l di tou sa. Tout eleman sa yo li site yo, yo gen yon chaj senbolik yo trennen e Li transfòme yo pou l fè yo vin eksplike sa l bezwen eksplike a. Donk, vwala. Nou ka avanse toujou, n ap pran yon mizik tankou Alanvè. Bondye fè lapli tonbe pou ke lèzòm ka lave. Gad eta peyi m rive bagay sa pa rèd pase vant pase nou jwenn rim nou jwenn imaj bondye fè lapli tonbe pou kè lèzòm ka lave kè lèzòm ka lave èske yo konn lave kè nan e gon lòt demach ankò nou pral jwenn lakay misye se son resi modèn nan mizik ayisyen pafwa lè moun yap rakonte lè moun yo enskri yo nan yon lojik rakontay Yap di w tout sak te pase andan sèn yo, tout bagay nèt, sou sa yal pwize a yap di w tout, egzanp si moun nan ap pale de katastwòf ki te pase Gonayiv lap di w te gen dlo, te gen sesi sela, si sela. Men Richie pwal pran katastwòf oubyen seyizm 12 janvye a poul rakonte yon lanmou. pou l rakonte yon tristès, men li pa prizonye de katastwòf la. Priyorite l se pale de lanmou an, men s on lanmou ki detwi nan katastwòf la. Men l pa pran tan pou l al di w 12 janvye te pase, tè te kòmanse tranble, li pa nan yon deskripsyon nayif. E s on moun li. Vilaj de Dye tou, Emely Prophète wap wè se menm dinamik lan. Se pa yon istwa k kòmanse la kap ki gradye kap di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ou ka wè ou sot nan 1 ou al nan 3, ou sot nan 3 ou vin nan 2, ou sot nan 2 ou al nan 6. Donk wala se konsa. E ansanm yo kreye kò a, yo kreye kò tèks la pou bay tèks la nanm. On mizik sa. Donk se li m te pase pou nou la. E pa bliye m te di nou m ta pral fè paralèl sou mizik Amonik lan. E lè m te di mizik la manke travay. E m gon mizik m ap fè nou koute l avan e pou m moutre nou kisa kisa m di lè m di mizik la mizik ki rele matirite a li manke travay. M pral fè nou koute l rapidman. Ok Rapid Rapid Rapid Hahaha Wè se sa m te bezwen moutre nou m pral moutre m pral m pral fè nou wè l yo tori nou yo tori nou yo tori nou le pli souvan yo itilize torin pou machin. Men nan kontèks li pral anplwaye motorin nan, se pa nan kontèks machin. Se nan kontèks lanmou, relasyon lanmou. Enben se kisa, ki feblès tèks amonik lan kap ki rele matirite a. Matirite se pa yon tèm ki defini sèlman pou lanmou. Si w pral si w pral anplwaye l pou lanmou, ou dwe di nou sa. Ou dwe di nou men nan ki kontèks ou pral anplwaye mo lanmou an, mo matirite a. Ou pa ka kouri pou di matirite se lè ou tèl bagay. Sa vle di ou vle di matirite se sèlman nan lanmou ki gen matirite. Poutan maturite son kapasite de refleksyon, son kapasite de transandans, son kapasite ki pèmèt ou chwazi byen ak mal, son kapasite ou vin genyen nan yon domèn, se kapasite ou vin genyen sou yon sijè kèlkonk. Paske lè w parèt ou di maturite tèl bagay, lè m gade se de lanmou w ap pale, sa vle di ou di tèm sa a se pou lanmou l ye. E non sèlman w fè l, Ou enskri nan demach anaforik, ou repete l plizyè fwa, matirite, patati patata, matirite, patati patata, matirite. Se la a Green fè feblès la. Se poutèt sa m di, si demach la se pou ta fè kontanplatè a reflechi, li fè feblès tèks la tou. Paske kontanplatè a pa kreyatè li menm. Li pral esplike sa w di a, men li pa kreye èv la. Donk se la ki fè feblès tèks la. Paske se feblès tèks la vini se paske li pa gen entwodiksyon. Nèg yo rantre anndan devlopman an. Men si te gen yon entwodiksyon yo ta pral di w men de ki sa yo pral pale. Matirite, tèl bagay, tèl bagay. Men nou menm nan ka nou an matirite na pral gade l nan lanmou. E men ki jan li ye nan lanmou. Dayè devlopman an menm si li eliptik. Li ka pase, men entwodiksyon ki tèks la pa genyen an fè tèks la bekiye, sa vle di tèks la bwate. Se la ou wè Richie, li di w, Torin se pou w leve machin ki mal pake. Men nou menm nan kontèks nou pral anplwaye mo Torin nan, se nan kontèks lanmou, relasyon. Se sa a. Poukisa w gen tan sezi l? Se paske Li antre tout an an dan pedagoji bro. An dan pedagoji. E se pa, se pa, se yon bagay ki a, ki, ki, ki, ki abitye lakay Richie. Richie toujou fè l. Nou, nou, nou kapab pran yon lòt, yon lòt tèks ankò pou n, pou n montre demach vèsifikasyon an. Se kon, hein? Paske lè w ekri ou gen entwodiksyon, ou gen devlopman, ou gen konklizyon.